Non e pa sa non ki sa non ki sa e pa sa non ki sa on telefon nou tap gade video nan lekol nan lè rekreyasyon ebyen pran pou makak non pran pou makak kom si zazou gen telefon isi an la mwen di w se pa telefon ou tande sal di w se nan sal la nou te nou tap gade on video epi tou telefon nou te nan men m byen jwe byen kontre kom te lè gon bey ou m pa konn sal ye an wè mwen m m la pou m kontre avek tout ou menm wè la ou vin la si w vin regle on bagay serye ret la wè si w pa ka regle on bagay serye map tou di sa. Ann kite kay la boo paske mwen isit la map komande nou youn grenn pa grenn sou tèt sa sou nou wè isit m tou di n sa. Ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm. Ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm. Ok se la m ye map swiv map swiv ok m la wi map swiv. E ou fè sa wi. Kon ou te gen kon ou te gen fòk ou te di m pa gen telefòn. Epi m konn si l tap tande pitit. Sa te gen nan bouch ou pitit. Fò te di m te gen telefòn. M jis man domi mwen m sa m bat poze kay m ap fè mal. Mwen ap lage beyou nan kò. M ap lage beyou nan kò paske ou pa ka vin lakay mwen vin fè m dega. M ap lage beyou nan kò. Enben si w wè sa manmi pral pa ret bat ou paske mwen m pa plake. Bat mwen? M pa plake vye bagay sa yo pou kont mwen. Ou tou wè m ap touye w. Beyou fin gaton on ti fi on ti fi m pa konn ki je ki non m ta ba li ankò. Ti fi a t ap fè w mete rad kou w t al lekòl e m konnen valè mizè m konnen manmi w ap pase pou l voye w lekòl gade kounya. Ou ladan l tou? Nan pase mizè a tou? Sa w wè gade w fi.

Bon bon bon lè wè bon nan e bon wè depi ou pa chanje ak beyou sa mwen menm kap vin di. Map plen tèt ou bal. Wap tande mwen dim konsa oh wi li tande yon sèten de beyou ki zanmim mandem kiyès ki dil sa mpa konnen li pa rekonèt beyou swa ou menm ki dil oubyen mi wè map plen tèt ou bal. Kòm mwen menm mpa nan tout pale anpil avèw sa yo avèw paske men Lè yon bagay rive w, e pou Beyou sa kanpe avè w. M ta swete Beyou pa lage w nan wout. Epi tou, m tande yo di konsa manmi w ap fè emosyon. Bon, bon, mwen, bon m poko vin esplike manmi w sa Beyou ap fè w tounen nan lari a. Bon m di w, vi w pa enpòtan pou ou? Oh, kòman, pou vi m pa enpòtan pou mwen? Sa s on menas? Ou tou wè s on menas. Paske w pa ka di m konsa w pa l esplike. Si w al esplike manmi w. Poukisa ou pa chèche fouye bouch ou nan bagay ki gade ou? Kòm m pa t vin ni pou m fè diskisyon avè w, ni pou m rete tou, m te jis vini ba w de konsèy, e ou konn kiyès mwen ye nan katye a deja, ou konnen, yo pa ka site non m sal, yo konnen e zanmi m ou te ye, kounye a pou y al wè w nan eta sa, m ap wont pou ou, e sa k fè m te pase vin di w sa. Nan ki eta ou twouve ke m pral ye?
Ebyen mwen pa diw anyen non, pa diw pral nan eta men m diw selman map swiv nou. Ou vin lakay mwen ou vin fèm la moral em pa kwè ou gen la moral pou kont pouw. Wè kounya ou kòmanse fèm enève pran baryè a pou ou. Sèl sa map diw. Pran baryè a pou ou m pa bezwen tande anyen ankò pran baryè a pou ou. Wa sonje m te palew. Kòm ou a pa vle tande m ankò m pa konn sa m fèw wa di moun m ta ale tande. Ok ale epitou lè wap vin nan. Ti asko vin regle a fò, pa mande mwen ankò. Dakò, pa gen pwoblèm. Men sèlman m konnen, w ap mande m bonjou. Pa gen pwoblèm, ou te dwe arive nan baryè a deja. Baryè an tou ouvè, ou mèt ale. Dakò. Ou mèt ale!
Ok, pa gen pwoblèm. Ou te vin gate san m wi. Ou pa pale mal mal pati tande.

Se te plizyè moun ou moun, men sèl mwen m pap ka chanje paske anpil moun renmen stil mwen janm ye a. Epi tou m dou sa deja, sa ka rive w pa konn sa w vle si w pa renmen stil mwen janm ye la, m dou sa deja. Ou konn sa w vle?
Ou pa konn sa w vle? Pou janm ye la w pa renmen stil mwen, ok ki stil moun ou pral renmen menm? Bon m vle w, bon m vle w, m konn sa m vle. Epa, ok ki stil moun ou pral renmen?

Enben, ou pa di m non. Nap pale, nimewo telefòn nan, m panse m ap kontinye repo sou li, e toujou menm nimewo a, pa vre? Enben, ok.
Dakò. Enben, ok, pa pwoblèm. Y ap pale ak yon moun, e li di bon tout pwoblèm, li di ou lekòl, bay lekòl, fòl sesi, fòl sela. An tou lè ka, se li m renmen, m ap oblije pèsiste. Ah, ok.